Hello mes amours, welcome back to my channel. Map salye tout moun e map di yon gran merci osi a tout moun ki abone avèk chanel mwen an. E mwen konnen tout lòt moun ki pral fè sa. Lè nou klike sou kloch notifikasyon an, pa bliye metel sou all si se an anglè, tout si se an franse. Konsa, chak videyo ke m poste, nan kapab jwenn yo. Nou konnen ke mwen renmen nou anpil. Travay sa m ap fè a, m p ap fè l pou mwen. M ap fè l pou nou. San nou menm, kòm mwen toujou di l, mwen p ap rive. E tout sa ke mwen gen pou m pale avè nou, tout sa ke mwen gen pou m di nou yo, mwen p ap ka di nou yo. Fò nou ban m opòtinite, oubyen fò n kapab ban m sipò nou. pou m kapab di yo. Jodi a nou pral fè yon ti pale tankou zanmi a zanmi. Menm lè gen moun ki konnen m, gen moun ki pa konnen m tou. An pasan, m ap salye moun ki toujou, de twa moun ki toujou like videyo yo, ki toujou share yo, epi ki toujou komante. M pa bliye, bliye, loun di mètre ki toujou like pou like epi share videyo yo. E pou kapa Vanessa Love, li toujou fè menm travay la tou. M ap salye Joana ki toujou like epi kòmante. Epi mwen gen yon bon zanmi m ki nan Repiblik Dominikèn ki toujou fè menm bagay la tou. Mwen pa bliye l. E gen anpil lòt moun ki fè sa men ki pa fè l nan tout videyo. Moun sa yo ke mwen salye an, yo menm yo fè l nan tout videyo ke mwen fè yo. Si w ta renmen m site non, si w ta renmen m ba w yon salitasyon spesyal, w a fè menm bagay la. Mwen konnen sou chanèl la, gen anpil moun ki renmen m anpil. Gen moun ki renmen m konsa konsa. Mwen konnen gen moun tou ki pa renmen m. Gen anpil moun tou ki gen dwa di yon bagay ki deranje m. Li ka panse l deranje m, se sa m di. Non, li pa deranje m. Li fè m fè plis efò pou mwen kapab rive kote ke m vle rive a. Jodi an, mwen vle pale nou de konsènan de plan pou ane a. E kelke lòt sijè ke m kapab pran pou m kapab pale de yo. Men mwen pap twò long. Ok? Mwen te poze kesyon an nan yon video deja, ki plan ou pou ane 2022 a? Men janvye a gentan fini, fevriye kòmanse. Si ke ou pa pran desizyon pou kapab kòmanse, pou kapab reyalize plan ou, ou pap reyalize l ankò paske gon mwa ki gen tan ale. Mwa sa li pèdi, ou pap jwenn ni ankò. Si w te deside pou te fè yon komès, ou pat kòmanse l nan mwa janvye a, fevriye a, men yon semèn ki prèske ale ladan, si w pa kòmanse l, ou pap kòmanse l ankò. Pa kite ane a fini sou ou. ok paske pa bliye ane a li genyen 12 mwa euh si ke ou poko wè kisa pou fè panse kounye ya reflechi kounye ya paske pa gen pèsonn ki te reponn nan kòment yo ki te di men plan yo oubyen pou yo te di men wi yo gen yon plan Paske si ke ou pa janm genyen yon plan pou chak ane ou pap janm fè anyen. Se rete wap rete ou an granmoun epi ou pa janm fè anyen. Ou pa marye, ou pa gen pitit, ou pa fè anyen. Ke sa yo te pale yo de sa deja nan videyo presedan an. Alò jodi a kisa ou vle fè? Se komès ou vle fè? Se travay ou vle al travay? Ebyen kòmanse chèche travay la. E si ou te depoze CV 2, 3 kote, kòmanse rele nan telefòn pou di apa yo bliye ou. Ok, si se yon bagay ou bezwen kreye a pwòp tèt ou, oubyen yon talan ke ou genyen ou bezwen egzèse l, swa sou rezo sosyo, pa kite lapè fè ke ou pa fè l. Pa kite timidite fè w pou pa fè l. Paske gen yon dikton fransè ki di, N'ayez pas peur de la peur. Si vous avez peur de la peur, la peur vous fera peur. Sa vle di ke pa kite anyen fè w pè. Si ou pè fè. Tèl bagay, oh m ta fè tèl bagay, m pa konn si m bon ladan l. Eseye. Gon bagay ki rele oze. Fò w kapab oze pou w wè èske e sa m ap fè a èske m bon ladan l. E depi w bon ladan l, se pa ou menm ki pral wè sa, se lòt moun k ap gade w, se lòt moun k ap suiv ou. epi ki pral wè eske sa w fè a, eske se yon bon bagay. Gen moun, se travay ke li gen don pou l al travay, pou l travay byen. Gen moun nan, se komès. Gen moun nan, li kapab fè, kreye de ba, de, de aktivite pèsonèl pou l kapab fè lajan. E gen moun nan tou, se pwòp talan ke Bondye ba li, swa l konn chante, gen moun ki konn fè manje, l ka ouvè yon ti restoran. Gen moun, li konn danse. Pa kite lapè pou di, oh m twò granmoun, m twò gran, e moun pral pale m mal. Non, don't care about people. Piga nou care de sa moun pral di. Si ke w ap rete nan yon ti kwen pou pè pou moun pa pale w mal, paske si m fè tèl bagay yo pral di sa pa laj mwen. Non, si jodi a se, se, se, se mannken ke w vle, whatever, ou te gen 50 an, ou te gen 40 an, ou te gen 30 an, si w santi talan se mannken pou fè fè l, si ke ou santi talan se danse pou danse oubyen chante, Fèl. Si ou bon nan fè manje, ou wè se restauran ka fè se ou fèl. Pigaw di oh mwen fè filozofi mwen, mwen gen bac 1 bac 2, mwen ale nan université m paka jwenn travay m paka al kwit manje. Ebyen si w fè sa, si ke ou di sa wap rive wap rete nan yon kwen chak jou wap di sa epi wap mouri pòv. Ou pap ka viv. Oubyen tout o pou n pa lage yon kasav nan kwi w, ou pap manje, ou pap bwè. Sa vle di fòk ou toujou genyen yon aktivite ke w ap fè. Kòm mwen te di l deja, menm lè w ap travay, ou ka fè des activités, lòt aktivite pou rantre lajan. Se pa toutan pou w ap travay pou lajan, men fò w fè lajan travay pou ou. Kòman? Ou gen dwa, bon, kòm mwen konnen sa m pral di a nan ti jan difisil Ayiti, paske moun Ayiti yo pa serye, lè w prete yo lajan, lè w fè prè, tankou pou moun nan ba w kòb la avèk yon pousantaj, e ke oubyen m kapab di avèk enterè, Ou konnen ke sa moun nan gen dwa pran kòb la li pa remèt ou l bak. Men gen anpil lòt bagay ke nou ka fè, nou ka nou ka fè yon ti bar, nou ka fè yon kreye yon bagay menm andan pwòp lakay nou malgre ke m konnen n ap viv nan yon peyi ki pa gen sekirite men sispann pran sa kòm yon ekskiz pou n di ke peyi an pa gen sekirite m p ap ka fè sesi, m p ap ka fè sela paske. Gon lòt an dikton franse ki di, ki ne riske ryen nan ryen. Pwase ke sou pa riske ou nan la vi, ou pap jwenn anyen. Ok? Sa vle di ke mwen pa vle pou ane 2022 a fini, e pwi pou n ta di, waw, e Madam Valérie te di, nan video a ke fò mwen gen yon plan, fò mwen gen yon goal. Paske tout plan ke ou gen fò konn poukisa. Lè w al travay fò konn poukisa ke w pral travay. Paske lè w al travay la se kòb ou pral fè. Fò konnen kòb sa kisa w pral fè avè l. Eske w ap deside kòb sa pou w pran l pou w mete cheve sèlman, pou w fè abiye, epi w pa gon ekonomi. Oubyen menm kòb sa ou pa pran ladan l pou w fè l travay. Jan m te di l deja lè patwon revoke w atlis ou gon bagay pou òganize w. Please Janvye ale men fevriye ap fèk kòmanse souke kò nou ou menm mesye ou menm madmwazèl madam gen dè zane ou avèk mennaj ou li pa janm ka marye avèw paske ou menm ou pap fè anyen li menm li pap fè anyen oubyen se youn kap fè yon aktivite e aktivite a pa pèmèt ke pou nou kapab marye paske lòt marye gen anpil depans ki pou fèt an nou souke kò nou mesye dam pa kite Laj ap avanse sou nou epi pou nap pran pou nap fè pou nap pran des excuses pou nap di ke peyi a gen ensekirite peyi a gen sesi peyi a gen sela moun pa ka fè anyen se pa vre ou gen dwa pa ou gen dwa pa ka sòti al fè biznis deyò men ou ka fè biznis anndan pwòp lakay ou e sou rezo sosyo yo tou ou kapab ap fè biznis e depi Bondye wè ke lè w sòti a se yon bagay ke w pral regle il fo priye avan ke ou sòti priye Ok mete sòti a devan granmèt la e ou konnen wap sòti o non de Jezi e wap rantre o non de Jezi mwen menm lèm tap viv ayiti te gen ensekirite petèt te kapab vin pi mal men lèm tap viv ayiti te toujou gen ensekirite paske m pa kite ayiti lontan ebyen m te toujou sòti fè aktivite m ok te toujou gen kidnaping m te toujou fè aktivite m konn kilè pou sòti ou konn kilè pou pa sòti paske wap viv nan peyi an. Mwen konnen peyi an frajil anpil. Men chache de bagay kreye, bagay sou rezo sosyo yo, ou byen itilize talan nou, e ke pou nou kapab fè kòb. Paske mwen toujou di e map repete l, Bondye pa mete pèsòn sou latè pou l mennen yon vi mizerab. Li pa voye pèsòn moun sou latè pou l pòv. Nou kapab wè jan ke politisyen ayisyen yo, kisa yo fè? Yo gen lajan men yo toujou ap mete grèf, grif yo deyò. Ou konprann? Y ap fè de strateji pou yo kapab vin gen plis lajan. Se paske Bondye pa vle wè moun ki pòv la. Men toutan m ap di nou sa, Bondye pa kole sere a moun ki pòv. Paske Bondye se yon gran Dye, se yon Dye ki rich. Li rich nan tout bagay. Si l rich nan tout bagay, li pa ka annafè a moun ki pòv. Non. Ke nou kontan, ke nou fache, se la verite. Paske mwen konnen ke la verite tu, la verite blesse, la verite restera toujours la verite. Elle n'ira nulle part. Ok? Paske mwen pap di nou sa nou ta renmen tande, m pap di nou sa ki pou fè nou plezi, men map di nou la verite. Ok paske lem byen yon moun mpa vle ke pou dim sa ke kap fem plezi men dim sa kap bon pou mwen poum fe chanjman lakay mwen ok paske sou gen yon zanmiw li pa janm diw ke tel abitid tel habit ke ou genyen fo chanjel lakay ou tout etan oh you fine you ok I like you the way you are konnen moun sa lap baw manti ok pa kite peson moun blofew tanpri mwen pa vle pou nou rete bra kwaze pou nou pa fè anyen pou lavi nou ok paske mesye yo tou kòm mwen te toujou bete sou rezo sosyo yon ti ide franse ki te di panse an nòm daksyon e ajir an nòm de panse pa rete pou nou pa nap di de bagay de teyori epi ke nou pa janm aji ok epi medam yo an pasan mwen te gen yon ti bagay ke m te vin pale avè nou mwen pa prete twò lonpon tèt m kapab an retounen sou li. M ap pale de la pwostitisyon. Ki lè ou ka konsidere yon moun se yon pwostitiye? Yo toujou di lè yon moun pwostitiye, se lè yon moun ki kanpe bò lari, k ap kouche ak diferan gason pou lajan. Men ou menm tou ki anndan kay la, ki gen plizyè nèg, ki gen 3, 4, 5 nèg oubyen k ap frekante plizyè nèg alafwa ke ou pral kouche avè l lakay ou oubyen ou pral kouche lakay li, ki sa w ye? Ou se yon pwostitiye de mezon. Ok medam, pa panse ke se mwen ki kanpe bò lari a avèk rad kout le soir, kap pran de diferan garson, kap kouche avèl pou lajan, epi nou pral rele moun sa yo pwostitiye, epi nou menm nou pral di nou se bon moun, e ke nou pa ka pale avèk tèl ou tèl pèsòn paske son pwostitiye li ye, le soir li kanpe bò lari a pou l fè lajan. Men nou menm nou kache anndan kay, nap fè ak de pwostitisyon. Sa vle di nou se pwostitiye de mezon, pa gen diferans. Ok mwen vè pa yo wa se nan lari yo ekspoze yo, nou menm nou fèl anndan kay la ke nap kouche ak diferan gason. Nou gen dwa fè 10 ans, 15 ans nap di nap kouche ak gason pou lajan epi nou rete menm kote a. Sa vle di ke se pa kouche ak diferan gason pou nou pran 100 dola ameriken nan men sa, 200 dola ameriken nan men sa, 500 dola ayisyen nan men sa ki pral fè ke ou rive kòb sa wap pranl pou achte yon bagay. Epi apre sa w ap toujou rete kote w ye a. W ap toujou rete ka manman w, w ap toujou se gason pou w jwenn pou w kouche avè l, pou w kapab jwenn kòb pou w fè sa ke ou bezwen fè. M pa pale w mal paske ou fè l, men jodi an mwen di fòk ou panse yon lòt jan. Paske jan Jan le mond vin ye kounya la si ke wap fè yon bagay toutan fòm kapab jwenn yon benefis m pa vle yon benefis yon jou men m vle yon benefis jodi a demen e pou toutan ok sa vle di ke si nap fè yon bagay ke pou yon peryòd de tan pou nou kapab jwenn yon kòb pou nou fè yon aktivite sa se vi prive nou nou kapab fèl men nou pa ka fèl pou lavi. Paske lè laj kòmanse ap avanse sou ou, oubyen moun sa k ap itilize w pou lajan an, li konnen se lajan ke ou bezwen l ap itilize, epi gon jou li pral jwenn yon moun ki pi fre, ki pi bèl pase w, epi ou pral wè kòman ke li pral minimize w, epi lè sa moun nan ap abize w, l ap fè sa l vle avè w. Ok, men lè, lè ou gen pwòp kòb w ap fè pou afè pèso, pou fè pwòp afè pèsonèl ou pou kont ou, ou wè lè sa gason an, kèlkeswa kote l te sòti an, kèlkeswa kote l ap viv lan, Se ou kap fè stil sou li. Ou pa bezwen yon bèl fanm. Ou wè, ou pa bezwen yon bèl fanm. Paske gen moun nan li konte se lèl bèl fanm epi li kapab fè stil sou gason. Gen dwa pa bèl fanm, men sa ki nan tèt ou, fason ke ou fonksyone, fason ke ou aji, fason ou konpòte ou, fason ke ou fonksyone, ou bay tèt ou, ou valorize tèt ou. Ok? Epi wap fè stil sou tout gason. Epi gason toujou ap di fi sa li tou led epi nan pri fi frekan konsa. Prefere ke yo di sa epi yo di w fi sa son bel fi men son bel fleur san odeur. Ok medam mwen pa vle di sa, tout chanjman sa yo mwen vle pou nou fel ak pou nou fel lakay mwen m pa pale peson moun mal. M pa di peson moun kap fe prostitution de rue. e ke li pa bon, m pa pral di w moun kap fè pwostitisyon de mezon li pa bon, se pa sa ke mwen di, alò ke mwen montre nou ke nou menm kap kouche a diferant gason pou lajan anndan lakay ni, lakay nou, se pwostitiye nou ye tou, ok, sa vle di ke sa se vi prive w, kapab fè pwostitiye w jan w vle, men mwen di ke fò li kapab rapòte w yon bagay, Si m ap fè yon bagay, m pa ka vwayaje, m pa ka woule bèl machin, m pa ka gen pwòp kay mwen, m pa ka gen anpil lajan pou m save. Wi, ou kapab itilize pwòp kò ou pou fè lajan, men fòk konn kijan pou itilize kò w la pou fè lajan. Ou ka fè yon mannken, ou kapab defile ak bikini, sa se byen, se yon talan sa ye. Men pa kite gason itilize nou paske li konnen nou pa genyen epi l ap itilize nou pou l ba nou degouden, oke, epi. Nou konnen nou bon. Oh mwen menm m trè achalarde yo te vre sa kote pou rive gason wi paske w son bèl fanm epa bliye laj la gen pou l avanse sou ou cheve w gen pou l vin blan pli kòmanse ap parèt nan figi w lè sa ou pap achalarde ankò ok li pral chache moun ki plis jèn pase w met sa nan tèt ou jodi a gason sa wè kap bere w la kap ba w degouden an olye pou l ta montre w peche se yon pwason lap ba w chak jou ebyen gon jou li pap ka li pap achalan ou pap achalandel ankò li pap ka ou pap kapab li pap achalandew ankò ok ou pap enteresel ankò li pral chèche moun ki pli jèn pase 2 ane ki an ane ki an ane gen moun ki pli jèn kap vini kap vin pi fre pase w ok lè sa li diw pa anafè ak granmoun e lè se avèk jèn timoun li pou pase lè pral diw se timoun 2000 li bezwen ok. Si ke ou konnen ou pa timoun 2000, ou konnen ou gen lontan ke ou pa fè anyen, ann souke kò nou medam. M pa di anyen pou pou deranje nou. Paske mwen renmen nou anpil. Paske mwen menm mwen konnen kote m soti ki fè ke mwen vin rive la jodi an. Si ke gen anpil pyèj ke yon moun ou konnen ke gen anpil bagay ki te pase yon moun, mwen menm m pa m pa di ke se mwen ki te pi bon pase tout moun. Tout moun komèt dè zerè. Ok? Sa vle di ke. Moun kap vin aprèm yo, moun ki, eskize, moun mwen ki vin, ki vin, ki vin pli jèn pasem yo, fòk mwen kapab pale avè nou, pou nou kapab souke kò nou. Paske, pa rete chita pou di kisa moun ka fè pou ou, se pou di banm gade kisa m ka fè pou tèt mwen, e kisa m ka fè pou moun. Ok mes amours, alò se sa ke mwen te vin pale avè nou jodi an, se degaje nou konnen plan an pou nou kapab kòmanse pou nou konnen kisa nou vle fè, Janm di an si se travay, konnen kòb sa kisa w pral fè avè l, ou pa ka toutan kòb sa wap pran wap depanse l, fò w pran ladan l pou fè kòb la travay pou ou tou, se pa toutan pou w ap travay pou lajan, gen de pafwa fò w pran nan lajan pou fè lajan travay pou ou ok, ou pandan wap travay la w ka fè yon ti komès sou rezo sosyo yo, ou menm tou ki pap travay paske m konnen peyi nou an pa gen travay li vrèman di. Paske m tap viv ladann mwen konnen koman peyi an ye si w pap travay chache yon ti kòb fè yon moun ba w yon ti kòb oubyen si w ta gen yon ti kòb sere pa kite l labank pran l fè yon aktivite sou rezo sosyo paske m konnen ke moun pa ka lwe kote pou fè biznis apre ke yo chè e dezyèman pa gen sekirite ou pa ka al ekspoze w nan lari alò ke pa kite pèsòn moun abize nou sispann kouche a 3 4 5 gason pou fè nou bèl nou kapab kreye paske m konnen gen anpil fanm ayisyèn ki vrèman entelijant se sa ke yo fè. yo pa kite gason abize yo, yo kapab pran yon moun paske moun nan yo vle moun nan, yo renmen moun nan, epi jis lan yap fonksyone a moun nan etan ke e fiyanse l ou byen whatever. Ok, yo pa kite pèsòn moun itilize l, pa kite pèsòn moun abize nou pou degouden. Ok, se pou nou kapab gen valè tèt nou, valorize pwòp tèt nou. Ok, paske mwen konnen nou gen valè. Ok, nou konnen mwen renmen nou anpil, A la pwochèn. Si nou te renmen sa m te di an, n ap pataje l. E pi, moun ki poko abòne yo, abòne, ok? Subscribe, alright? E pi, sa ke nou pa t renmen nan sa m te di, nou ka kòmante, ok? E pi like, si nou renmen sa mwen di an, ok? A la pwochèn! Mwah!